Bonjou bonjou tout moun Alò jodi a m vin fè yon rapwòch avè nou Èske w te konnen Bondye kreye lanati s on preparasyon l te mete la pou nou menm lèzòm Kidonk, nan pwoblèm ou ye a, ou chita tout lajounen sou jenou w, w ap priye Bondye pou l voye kòb ba ou kote w chita lakay ou an Hein Ou chita la ou priye ou priye jenou w kochi nan priye Hein Èske ou te konnen lapriyè enpòtans lapriyè genyen Wi Nou bezwen priye pou n kapab chase movèzespri Espri envizib Men e pa kòmsi pou l al chache lajan kote l ye a non Humm E pa kòmsi epi pou m ap priye epi pou m nèke fèmen je m epi pou m wè lajan vin nan men m Non Fòm travay dabò wi fòk mwen travay ebyen bondye konnen kel ta pral gen pitit ki se nou menm lèzòm kisal fè li kreye tè a ki pou donnen manje pou nou manje pou nou sispann plenyen nan pyel li kreye sous dlo yo pou nou ka jwenn dlo pou nou bwè pou nou benyen pou nou fè sa ke nou vle. Ebyen chita lakay ou anba dra rale yon bib Wi tankou mwen menm la m gon bib la m rale bib sa la epi tout lajounen m ap priye m ap ore Seyè voye kòb ou a nan mezon voye kòb ou a voye kòb ou a Wi l ap voye l asireman Ki kòb ou li la? E mezanmi ban m di w ou s on pwofesyonèl pa vre? Ou gen konesans, ou ka travay. Men èske ou te konnen ou ka gen yon movèz espri, yon espri e de malen ki mare chans ou, ki rann ke tout kote ou al depoze CV ke ou pa ka travay, ou mache kay ou gan, ou fè tout sa pou ta fè, ou pase sant dife nan figi ou, ou woule nan kafou, ou woule atè, anyen pa janm ka mache pou ou pitit, ou rete la, ou pa janm fè anyen, ebyen m pral di w sa pou fè. Zanmim wap bezwen yon pou vid Kom mwen menm te gentan fè melanj sa Wap bezwen yon pou Wap bezwen 7 pake jirof wi 7 pake jirof Jirof sa nou konn fè manje an nou pa konnen ebyen men li men li sa Sa medam yo konn renmen met nan pilon pou yap pile lè yap fè manje a pikel nan nan nan nan nan piman. pou nou lage nan sòs. Si w pa konnen mande vwazen bò lakay w a l ap montre w li. Wap achte 7 pake, wap bezwen yon po vid, wap vide jiwòf lan ladan, wap mete sa tranpe l ap vin koulè nwa sa, koulè mawon sa. Mete l yon kote. Resèt la poko fini non, kisa w pral bezwen ankò? Ou pral bezwen prepare CV w lan ki di men sa w pwofesyonèl ladan nan. Wi. Epi lè w pral mande travay la, w ap mete fas ou sou solèy leve. epi wap fèmen de je ou. Kote ke ou ap di, sa ke ou bezwen reyisi an, sa ke ou bezwen fè a. Paske, lè Moïse te devan la mè wouj, Bondye te di Moïse, ki sa k nan men ou? Li te di, yon baton, ebyen, lonje l sou la mè a. Lanmè a te fann, pa vre? A menm baton sa l te refè men l ankò. Men, èske w gen baton an nan men w deja? Ou chita la, w ap priye, di Bondye pa janm fè anyen pou ou, kout baton an. Kout sa ou gen nan men w nan. Men, mezanmi, m pral voye w al chase move lespri sa a. Ebyen, avan w al travay, w ap jis lage yon ti bagay nan men w, pa anpil. Enpi, e pou jis pase sa dèyè tèt ou konsa? Fè m konfyans, al depoze CV a. Mèt al depoze li. W'ap vin ban m repons nan kòmantè. Tchaw, a la pwochèn zanmi m.